What's up guys it's your girl Shashou Jodi a m tounen back avèk yon nouvo video pou nou guys Video jodi a son ti vlog lap ye So mwen M di pou sa m baka fon ti vlog So m bal fè jounen an nan la ri Ap fè kèk aktivite Gade Aisha dèyè M di banm tou fèl fon ti vlog So guys mwen bal achte yon ti manje mwen grangou An premye stop mwen prale, mwen pral achte yon ti manje m manje. M anvi manje yon may moulen a pwa. Men mwen pa, depi se may moulen m anvi manje, mwen achte li. Mwen pa renmen fè may moulen paske lè w fè li, ou ta dwe fè yon ti kal pou manje. M pa ka fè may moulen kòm si pou l rete nan frijidè, l ap vin di. M pa renmen may moulen konsa. So, m te anvi manje may moulen an. Mwen. Alache bay moulen an. Mwen fin an reta wi pou apretman. So m oblije m pral achte manje a sou. Avan menm mwen pati avè videyo a guys. Map di byenveni avè tout tout nouvo abone m yo. E mèsi avè ou menm ki toujou la avèm. Ki toujou komante. Ki toujou like. Ki toujou share videyo m yo. Malgre m pa poste. Nou abone avè chanèl la. E map fè nou konnen team chachou a preske rive avèk. Dimi abone guys map travay pou 10000 abone menm si nou wèm pa poste mwen la guys al follow mwen nan instagram mwen toujou poste ti bagay nan instagram al follow mwen nan instagram nou pap regret guys so nou pral pati pou video a bye nan prèt ale guys chow. Mwen pote yon bon ti nouvel pou nou. Map mande nou pou nou al abone avek nouvo koup youtuber sa yo guys nap renmen yo anpil video yo vreman bel video yo vreman profesyonel e yo vreman fe efo e m renmen koup la m renmen jan yo fe video yo a so map mete non an la ki se Barbie and Steph. Ale abone avè yo tout team chachou yo vide vide sou yo al abone avè chanel yo a epi di se chachou se chachou ki voye nou m ta pral di chachou and aisha di se chachou ki voye nou nap vreman renmen chanel la guys mwen zanmi nan instagram epi lèm gade m wèl poste video a men tout tan m konn ap gade map wè jan lap fon seri de bèl ti foto shoot nan kèm map di poukisa l pa fon youtube channel epi vreman vre lèm gade se sa m tap tann lèm gade m wè yo kreye yon YouTube channel. So nap vreman renmenn guys. Yo fè yo fè video yo an kreyol epi anglè. Yo te di genlè gen anpil kèk moun ki mande pou yo te fèl an anglè. Yo di yap eseye fè li an anglè e kreyol. So nap vreman vreman renmenn. Dènyèman la yo lage yon video kote Steph ap fè makeup pou Barbie guys. Li vreman vreman enteresan. E yo e yo tou lè de a yo vreman enteresan. Yo vreman akeyi. Subscribers yo first So yo vreman enteresan Al vide sou yo guys Al ba yo love la mwen Al vide sou yo anpil Team chachou yo vide sou Barbie and Steph Nou pap regret guys Ok m konte sa. M pral achte manje guys m grangou a chalè sa moun pa fè manje moun pa fè manje a chalè sa so mwen pral achte manje Manje ayisyen guys, sa chalè sa la m baka fè manje vre M baka fè manje, sou m sot moutre nou la Non ti resto ayisyen m sot achte la Ouf Mmm E sa m anvi manje So guys, m al kay doktè m pa ale grangou malgre m fin anreta. M pa ka ale grangou vre. Nou pral fè londri. Nou pral kay doktè, nou pral fè londri. Nou pral lave. Mwen pran sòs mwen an dèyè la. Ooh! Ooh! Men ti manjem nan ooh M fin an reta M fin an reta Aah Aah

Doktè a bay Aïcha vitamin, mwen pral chèche vitamin nan avèk remèd pou li paske chalè a, chalè a bal yon bann bouton sou kò li, li kò l ap grate, li bal bouton so yo preskri l yon krèm pou m ta pase sou po li, so nou pral chèche li la. Aïcha fè m pase yon mizè anndan. Hi maman. Ok guys so. Ta prè talè. Pa bliye like video a. Komante. Dim sa ou panse. E mwen mwen pè di view yo. Sak pase. Sak pase mwen pè di view konsa guys. Eske paske mwen pa poste souvan. Ou byen mwen pa konen so. Pa bliye like video a. Komante. Envite ou fan mwen ou zan mwen. Abone avè chanel la. Ta prè talè guys. Ciao.

Mwen te genyen pwoje al lave men pa lave akoz doktè isit lè w ale nan vizit kay doktè sa yo yo fè w fè anpil anpil anpil tan so yo fè m fè tan guys m fatige dòmi nan je m so mwen pa fè vrèman vrèman tout sa pou m te fè yo so yeah m just ale kay doktè a m al chèche medikaman pou Aïcha sa fè mwen ta ale kay doktè a avè Aïcha humm. Chalè a fè yon kòl li ap fon pati boul lap grate kòl epi yo vin fè boul li genlè alèji avè chalè a m te oblije vin kay doktè pou sa apre sa mwen menm jan nou wè nan videyo a guys map moutre ti vant mwen mwen pa ansent vre mwen pa ansent mwen pa ansent vre mwen just ap pran pwa. Mwen te pataje ba yo nan youtube lan video ke TLC ya. Ti video kom si pwodwi TLC yo gen la dan ki fè moun gosi, gen la dan ki fè moun mèk. So, vwala, hmm, men rezilta pam nan guys. Men rezilta. Men rezilta. Ah, ah. M te vin desan avè 108. Nan mwen ske 1 mwa, nou gen te wè nan video lan. Ti bout video ki pase avan an. Nan on mwa, m te 108, m gentan 117. So, se pwa k ap moute. Mwen pa ansent guys. Anpil moun ap mande m si m ansent. Mwen pa ansent, men vant mwen. Men vant mwen, se jis. Nou wè? Se jis m ap pran pwa. Se tou mwen just ap pran pwa. So guys umm M swete nou te enjoy ti videyo a E pa bliye si w vin sou chanèl la pou premye fwa tanpri abòne a chanèl la Voye videyo yo bay yon zanmi w yon fanmi w pou yo kapab fè pati team Shashoua. So guys janm di nou an pa bliye pase vizite Barbie and Step nou pap regrèt guys yo fè bèl bèl ti video yo travay pou sa nap apresye nap renmen yo tou guys m pap ba nou manti depi Chachou di nou yon bagay konnen se sa men ti prensès m pran dèyè hi Aïcha.

Ok guys janm di nou an map batay pou m rive avè 10000 abòne mezanmi team chachou yo nou pa sipòte chachou menm why eske se paske m pa poste video kèk jou yo ki fè nou lage chachou konsa an eske nou manke abòne ak chanèl la nou manke pataje video yo m te konn fè plis view m te konn fè plis vue. Nan video yo kounye a menm 200 view m paka fè eske se paske m manke lage video guys se pa fòt mwen nou konnen moun an ti jan okipe bagay sa yo sa fè m yon ti jan manke lage video ok guys se la mwen mete fen avèk video a pa bliye abòne avèk chanèl la mete notifikasyon bèl ou on pou chak tan moun lage yon video pou pa rate gen anpil moun kap di m ke yo pa wè m lage video genlè nou fin abòne nou pa Peze ti bèl la pou nou kapab jwenn notifikasyon an. Lè nou fin abòne, ti klòch nou wè ki sou kote ki make abòne oubyen subscribe la se ladann pou nou klike pou nou pa rate lè m lage yon videyo. Ok guys, se la map mete fen avèk videyo a. Nap wè ankò nan yon lòt videyo. Ciao!